Se pa yon fwi ou dwe manje sèlman premye janvye. Men joumou an, men jomou an, m pa konnen, nou menm Ayisyen, se konsa nou rele l. Fwi sa a, ki se jomou oubyen joumou, men an franse yo rele l jiwomon, jiwomon, ayayay. Bon, la nou pral pale w de fwi sa a. Se poutèt sa, w ap wè nan tit la mwen di w pa manje fwi sa a premye janvye. Se yon fason pou motive nou pou nou manje l plis. Pa sèlman rete chak ennan pou n ap manje jomou. Ebyen, jan n ap gade la, se te pandan moman premye janvye a m t ap pran plezi m. M t ap vibe nan yon kalbas jomou. M t ap vibe nan yon soup jomou. Ebyen soup joumou sa a nap gade la a, se chak premye janvye ayisyen pran plezi yo pou ke yo bwè l, pou yo enjoy yo, pou yo òganize yo. Ebyen, nou kon si nou te konnen byenfè bagay sa gen ladan l, se pa sèlman chak premye janvye sèlman nou tap kwit li lakay nou, nou tap tou antre l nan rejim alimantè nou pou nou manje l ak tout fanmi nou, ak tout pitit nou. Ebyen n pote kèk ti detay sou ou pou li. Jodi a la a yon fason pou ankouraje tout ayisyen pou n kontinye manje fwi sa a. Ebyen, nan joumou an nou jwenn beta kawotenn, yon bagay ki bon pou lasante, epi ladan li, nou li genyen tou pwovitamin A, li gen fibre, li gen vitamin C, li genyen B9 ladan l tou, li gen minero. An, e se pa sa sèlman, ladan l jan n ap gade lè n ap manje l, n ap bwè l la, li gen yon pakèt pwopriyete antioksidan ladann ki pwoteje selil nou yo, li amelyore sante zye nou, li amelyore sante po nou, li amelyore sante kè nou tou. Epi, li menm ankò li ede ou nan menm sa nap gade la, nap manje chak premye janvye, nou nan erè, li kapab ede ou tou menm ki gen pwoblèm dijesyon, li jere sa pou ou plat. Epi answit, nan kesyon ki gen a wè avèk kalori a, li pa gen twòp kalori ladan, ou kapab manje l alèz. E sesi, joumou sa a n ap gade la, joumou an, se pa sèlman premye janvye pou nou manje l, mwen redi sa ankò. Ebyen li menm, li ede nou nan kesyon pwa nou. Ou menm ki pa ta vle pran twòp pwa, w ap manje jomou an, enben jomou an ap ede w pa twò pran pwa. Answit, antre l ankò oun fwa nan rejim alimantè nou. Antre l ladan l. Answit, nou wè Ayisyen toujou pran jomou an, yo fè soup avè l pi souvan. Trè trè souvan se soup, vire tounen soup, e se si soup chak premye janvye. Li ta bon si n ta fè yon ti soup chak premye di mwa pito. Si nou tout nou te reyini la fami otou doun sèl tab, nou te manje ou byen te bwè yon ti soup joumou ansanm, e byen refè l ankò pou fevriye a k ap vin la. Si ou te fè l pou janvye, ou te reyini ak tout fanmi ou, ou te bwè yon ti jou joumou. An fevriye fèl pou mas chak premye di mwa fèl pou fanmi ou pa bezwen tann pou se chak premye janvye byen ke m konnen premye janvye sa li se pou nou yon dat senbolik yon dat istorik kote tout ayisyen dwe make l lakay yo non sèlman nan lide nou nan panse nou nan ti istwa ke n ap fè avèk pitit nou. O nivo familyal lè nou reyini n ap esplike timoun yo istwa sa a, premye janvye 1804 sa a ki se dat endepandans nou kote nou libere anba esklavaj, nou kase chèn sa a, ebyen li bon tou pou nou ta kapab antre pla a senbolikman n ap antre l nan fanmi nou kote n ap bwè l chak premye janvye. Men tou, nou kapab kontinye fè l chak premye di mwa. Se ti konsèy sa a m pote pou tout Ayisyen, pou chak grenn Ayisyen natif natal. An n kontinye bwè soup joumou nou chak premye di mwa jiskaske n rive ankò yon fwa premye janvye a.